Baz pou m byen di w frè wè ou ka wè kaye m nan menm e ou ka wè bwat jewometri m baz wè nan kou wè nan kou m prale la frè ou rele m sou mwen frè wè m vin kote w si w gen yon bagay w ap di m ki pi serye frè ou ka toujou di m li men souvan se e blag w ap fè avantaj m genyen frè m pa fè blag avèk nèg baz. Eskew panse sa e blag li ye? Sa e pa blag li ye menn jis yon bagay ki te pase Kounye a m rele w menn pou n planifye tout bagay pou tout bagay fini menn. Ok Jiska nap ka. mètnan, jiska mètnan m pa konn sa k te pase nan. Kisa k te pase? Ou te fon tenten mèt di w kòmsi yon yon djab ki te moute nan tèt ou, ou te fè tenten w. Depi jou sa m te padone w tou wi frè. Bon dèke w te wè sa w fè a, m mèt di w e kèk vye espri ki te fè w fè l menn depi jou sa m mèt di w m te padone w. Sof sa m te padone w. Nou te zanmi, nou pa zanmi ankò men nou bagay trè senp wi menn. M pa wè l gen rapò ak anyen non. Non monchè yon erè ki te pase menn sa paka fè nou pa zanmi menn baz antouka frè m tèlman prese la frè bal nan kou e lèm gentan rive la wè ou rele m men m kanpe m pa tap kanpe wè m kanpe frè gwo chans baz baz antouka frè m ale tande frè men ok.

M preske wè ba yo tro di m renmen n si m t sou de pa moun kounya la madnè tap fè m byen menn Monchè m pa gen la baz. Imet pa rive tout sa w tap prete m nan menn. Ah m pa gen ditou kolòn m pa gen ditou menn. Chè patnè m menn.

Sak pase menm? Kote patnè k tap vin travay la menn? Sak pase? Ah monchè menn te voye misye ale menn. Misye pat vin alè tou menn. M te voye misye ale mwen. Misye pat sou travay monchè. Kòman ou fè pa resevwa misye? Sa vle di misye son nèg ki pa renmen travay oubyen? Ah nèg la sot lwen menn lè fini tou nèg la nèg la ap vini tou ah.

Monchè m oblije menn. Lèfini tou misye pat sou tè misye pat sou travay tou menn pou janm te wè misye menn menm ke moun pòtoprens vre menn misye pa vin bonè menn m pa konn si e konsa misye leve lèl te pòtoprens menn misye pa vin bonè e pou janm te wè misye abiye a misye pat sou travay tou non menn. Mwen sot fè nan vil nan se youn men se vil brize kèm nan son lòt paske m se moun ki viktim anpil nan lanmou. Se poutèt ke ou di sa.
Asepte w la. Paske m pa vle pou jan lòt yo te reyaji a se konsa wap reyaji ou menm. Bon ti jan pridan. E konsa w panse tou.
Depi w pran kou, fòk ou pridan. Monchè men bon ou te ka aksèpte nèg la jan l ye a baz se nèg pòtoprens li ye misye ap sot lwen bagay sa yo ou te gendwa aksèpte misye jan l ye a baz.

An ti jan pale pli fò wap ase manke tande tout sa wap dim yo. Pa gen pwoblèm, m deja gentan di w esans mwen yo.
Ok. M ap tande w kounya. Bondye.
Jounen jodi a ke m ta vle renmen ansanm avèk ou. Ou konprann? M ta vle gen yon relasyon ansanm avè w.

Monchè sa w konnen k pase menm. Dim non menm. Yo w wè patnè w wè m te mande w pou li a? Hein wi ti tyo.
Ah misye misye maltrete m menn misye imilye m yo mal kot misye misye voye m anlè wi menn Sak fèt la menm. Misye pa ban m travay la non bro. Bon poukisa Ou konnen genlè m te vin ta kounya la misye di m m pa sou travay gad ale l ye m ap vini etanke ti jèn a ti jèn m panse misye ap konprann mwen wi menn. Ah bon m te gentan di w sa m te gentan di w ti tyo sa son nèg ki bay pwoblèm menn. Yo, se vre w te pale ansanm avè m, men m panse misye te ka eseye konprann baz li, wa imajine w.

Wi ou peze kou l nan jaden an menm.
Bon pou m di w yon erè te pase menm si w di m peze kou l m konsyan men yon erè te pase w konnen. M pa konn sa k te pase nan tèt mwen frè m. M ta rive fè sa m fè a menm ou konprann. A monchè malfèktè w ye monchè ou pat dwe fè nèg la travay sa monchè. Nèg la pat nan yon avè w monchè nèg ki w fè peze kou l nan jaden an menm. Bon juska prezan bro m pa di w manti m just di w m te fè sa menm. M pa nèg bò isi, e nèg pòtoprens m ye, m panse misye tap di a, etanke nèg pòtoprens, m wè w sou travay, banm baw travay la, ki se pa ban mwen l non men, e m sot lwen ankò wi menn. Monchè oo misye a bay yo bay pwoblèm menn. Monchè anben sa w deside fè la menm frè m? Ah m pap travay nèg bò isi ankò monchè, wa imajine w nèg pou ki ta peye w la menn, gade kisa l fè, m santi misye tap peye m wi si m te travay men. Malerezman misye pa pranm nan travay la m. Ah bon kounye la bon m pa konnen m paka fè anyen pou nan moman an bon kounye la sim te pale a misye. Non ou pa bezwen pale a nèg la monchè ou pa bezwen pale a misye non menn m ret nan limit mwen menn paske wa imajine w poukisa m pral flate yon nèg poutèt travay menn gen de bagay m paka chwazi fè monchè. Ah bon anben m paka fè anyen pou kolòn m te gentan di w sa deja gon pwovèb ki di male avèti pa touye kokobe frè m bon m te gentan di w tityo se yon nèg ki bay pwoblèm. Bon apre sa men nou konnen yon erè ki te pase sa te rive menm. Apre sa sa pap fèt ankò. Ey m te vin a misye m te mande misye padon pou sa tou wi menm. Misye te misye te di lap padone m depi jou sa te pase a misye te tou di l padone m nan.
Depi w te vin bonè m pa ka di anyen non kolòn. Ebyen ok frè m pa gen pwoblèm non men m swete m wè ou plis konprann mwen ke patnè a gad kijan w konprann mwen la men etanke jèn aje m si misye te konprann mwen konsa e si misye pa tap banm travay la. Christo, kòman ou ye?

Yo
Se bagay sa wap fè menn bagay malfèktè sa wap fè menn nan zòn yo pa dakò a bagay sa menm non menn wè lè misye dim bagay sa menn lè misye dim bagay sa menn m panse nan tripotay li te ye menn m pat m pat kwè misye non menn. Bon bro jiskaprezan sa w di a m konprann sa w di a menn bagay malfèktè a pa bon se vre men on premye fwa m fon reyaksyon nan zòn nan kòt